Atansyon, atansyon, moun Pilat, Pò Mago, Lenbe, Anba Lenbe, Milo, Piyon, Sent Sizann, Opèch ak Valyè, pran ti chèz ba nou, vin koute. Jiri Medya ak patnè li yo pote pou nou Konnen Kòmina w, Kore Kòmina w. Kisa Exode fè lakay mwen? Kèlkeswa kote lavi a ta voye w evolye.

sou wòl ak enpòtans kominikasyon minisipal, sou wòl òganizasyon sosyete sivil yo nan devlòpman ak sou kijan yon rezo anbasadè lokal kapab kore otorite lokal yo pou komin nan pran wout devlòpman tout bon vre. Emisyon Konnen Komina w, Kore Komina w ap pase sou menm radyo w ap koute la, sou plizyè radyo lokal nan komin konsène yo ak sou rezo sosyo yo, espesyalman sou paj Facebook Jwirimedya ak patnè li yo. Konnen Kòmina w Kore Kòmina w se yon inisyativ Jiri Medya nan kolaborasyon ak Meri Pilat, Pòmago, Lenbe, Anba Lenbe, Milo, Piyon, Sent Sizann, Bopè Chakvalyè.
Gras ak sipò IRI, Enstiti Repibliken Entènasyonal, ak Fondasyon Nasyonal pou Demokrasi, nèt.
Zanmi oditè k ap koute nou alawonnbadè, bonjou, bonswa pou nou tout, sa depan de ki kot, ki moman n ap suiv emisyon sa a. Nou kontan pou nou retrouve nou pou prezantasyon dezyèm edisyon emisyon Konnen Komin a w, Kore Komin a w. Emisyon sa a se yon inisyativ Juri Media nan tèt kole ak IRI. Emisyon Konnen Komin a w, Kore Komin a w. Se yon emisyon ki bay tèt li kòm objektif pou l kapab ankouraje de strateji an matyè de kominikasyon kominal kapab pèmèt ke meri yo mye kominike avèk sitwayen yo. Emisyon sa a vize osi pou kapab pèmèt ke nou ranmase yon ansanm denfòmasyon sou potansyalite ke chak komin sa yo genyen ki kapab pèmèt ke si yo eksplwate ansanm resous ke yo genyen yo, donk komin sa a kapab rive pran tout bon vre chimen devlòpman. Donk emisyon sa a, donk se yon seri de 9 emisyon, de 10 emisyon padon, de 10 emisyon k ap pèmèt ke nou mye konprann, nou mye konnen komin yo, ki sa yo gen lakay yo kòm resous, kòm potansyalite. Mentnan nou nan dezyèm edisyon emisyon sa a, e jodi a. Nan kad dezyèm edisyon sa a, nou pral tout dabò li genyen 2 pati ladan l. Nan premyè pati a, nou pral abòde yon tematik ki ekstrèmeman enpòtan, se sa nou rele kominikasyon minisipal. E n ap genyen pou n resevwa nan kad tematik sa a Maitre Doudoukh Abdonel ki se direktè egzekitif Jirimedia. E answit n ap genyen pou n ale jodi a. nan komin Piyon kote ke nou pral resevwa 2 kadre nan komin Piyon ki dabò se direktè meri komin sa e answit nap genyen poun pale avèk yon anbasadris sètadi yon moun kap fè pwomosyon komin Piyon donk nou ap pran yon kout poz.

Tematik dosye e a ki se Kominikasyon Minisipal. N ap resevwa Maitre Doudou Rabdonel. Maitre Doudou Rabdonel, nou di w bonjou, byenvini nan emisyon sa a. Bonjou, bonswa Maitre Eddy, bonjou, bonswa tout oditè. Auditrice sou kelkeswa stasyon de radyo ke wap koute nou, bonjou, bonswa tout entènot yo ki ap gen okazyon swiv pwogram sa sou rezo sosyal yo an patikilye sou paj Facebook Juri Media avèk patenè li yo. Nou gen plezi pou nou ansanm avèk ou, nou vle patikilyèman di bonjou, bonswa. A tout piyonè, piyonèz, piske dezyèm edisyon sa a, li rezève pou ke nou prezante komin Piyon ki a lonè nan kad emisyon Konnen Kominò w, Kore Kominò w. Se yon plezi pou la ansanm avèk ou e pou nou kapab fè yon ti pale nan premyè pati emisyon an sou tematik ki bay nesans a pwojè sa a, piske pwojè a se yon pwojè de ranfòseman de la kominikasyon minisipal. Pou on mèyè gouvènans de komin yo, ebyen nou gen le plezi pou ke nou kapab pale de tematik sa, kominikasyon minisipal la, ki sa li ye, pou ki sa li enpòtan pou devlòpman komin yo. Mèt Doudou, lè n pale de kominikasyon minisipal, ki sa sa vle di pou yon moun k ap koute w, ki se pou la premyè fwa li tande tèm sa? Bon, si w pèmèt mwen, m ap trè rapidman gade chak grenn mo ki nan ekspresyon nou itilize a, epi answit remonte a yon lòt nosyon anvan m vin pale de nosyon kominikasyon minisipal la ki se kominikasyon piblik. Men, lè n di kominikasyon minisipal, nou wè kominikasyon, doun pa, son mo trè koni, trè kouran, menm si ke li gen diferant aksepsyon nan diferan domèn. E pi, nou genyen le tèm minisipal. Nan adjektif minisipal la, depi nou wè l, nou wè komin. Nou wè minisipalite. Nou wè yon administrasyon kominal. Otreman di, nou te kab di kominikasyon minisipal la, se kominikasyon administrasyon kominal la. Se kominikasyon kominal la. kominikasyon nan nivo kolektivite minisipal la oubyen nan nivo komin nan. Men mentan, piske n ap pale de kominikasyon nan nivo kolektivite minisipal la, sa ranvwaye nou a kisa? A yon nosyon pli laj ki rele kominikasyon piblik. S on domèn patikilye nan domèn kominikasyon. M pa ekspè nan kominikasyon men m te gen chans pran yon fòmasyon nan kominikasyon piblik e kominikasyon dantrepriz a L'Institut Frances, yon pwogram patikilye, yon pwogram sur mesure ke yo te fè an 2006, si m gen yon bòn memwa, ki te gen yon dire de 6 mwa. ke n te gen avèk yon ekspè fransè, yon ansyen anbasadè, e yon ekspè ayisyen, ki è deveni yn ami, se Madam Muriel Antoine. M pwofite, jan moun yo abitye di a, sou trak sa, salye Madam Muriel Antoine, si l gen okazyon swiv emisyon sa a. Donk, kominikasyon piblik lan, li diferan de kominikasyon prive a. Kominikasyon prive a kote ke antrepriz nan ap fè pwomosyon yon valè ke li ap vann, l ap fè pwomosyon yon pwodui kèlkonk oubyen yon sèvis kèlkonk ke li ap vann. Donk, li diferan de kominikasyon piblik nan li menm ki akse su lenterè jeneral. Kominikasyon piblik lan li menm ki adrese a lansanble de sitwayen oubyen a lansanble de izaje de sèvis ke l bezwen fè pwomosyon l lan, lansanble de sitwayen sou pwoblematik ke l bezwen fè yo konprann nan, sou pwoblèm li bezwen sansibilize yo sou li a, kominikasyon piblik la ou wè kareman sou gen yon enstitisyon. piblik ki ap adrese l a tout yon popilasyon ou a yon segman nan popilasyon an, a yon ansanm dizaje don sèvis piblik e oubyen ki ap adrese yon kestyon denterè jeneral. Mentnan, ou kapab gen kominikasyon sa a toutswit a diferan nivo. Ou kapab gen l o nivo entènasyonal, pa egzanp ou wè kounya la si n ta va pran yon yon yon yon pwoblèm ki kouran kounya la ke y ap pale de li, e pandemi kovid 19 la li son pwoblèm ki afekte tout popilasyon dan le mond e i vin on pwoblèm denterè jeneral denterè piblik ou gen diferant antite nan gouvènans mondyal la si n ka rele yo konsa lè w pran yon ajans nasyon zini ajans nasyon zini pou lasante OMS pa egzanp avèk diferan branchman ke l genyen e yo gen de kominikasyon pou y ap adrese a lansanm dè zeta a lansanm dè zòganizasyon ki enplike nan batay.

komin yo e se jisteman sa ki ramne nou a kominikasyon minisipal la. Kominikasyon minisipal la, li genyen 2 branch ladan li. Li gen yon branch ki pa twò enterese nou nan pwojè a, m tap eksplike sa a yonn nan majistra Pò Mago yo ke m te rankontre lòske nou ta ale pou nou ta al fè seyans doryantasyon pou 2 pwen foko kominikasyon minisipal yo o nivo de meri a. Mwen di l ke aspè petèt ki ka plis enterese majistra yo,

pa ta pral twò enterese pou l al travay avèk yon politik, ke se swa yon mè oubyen yon depite, ki bezwen vann imaj li a popilasyon an pou ke li kapab asire l ke l kapab reyeli. Fè ke popilasyon an mye wè l. Men mentnan, i gen laspè enstitisyonèl, ki li menm li don partizan paske li akse su lenterè jeneral. Ok, gon pwoblèm anviwònmantal nan zòn nan. Epi lameri bezwen sansibilize popilasyon an sou pwoblèm nan, sou kijan yo kapab adrese pwoblèm nan. Lameri bezwen fè yon resansman pou ke di bati, pou ke li kapab reyevalye potansyalite an tèm de taks ke li kapab releve an tèm de taks sou pwopriyete bati yo, sa yo rele enpo lokatif. Li bezwen wè ki kantite kay ki genyen nan komin nan, ke li kapab genyen ki anrejistre pou l wè potansyèlman ki kantite taks li kapab rantre nan enpo lokatif la.

Administrasyon kominal la, li antre an kontak, li echanje. Pa bliye ke lè n ap pale de kominikasyon, nou pa pale de senp enfòmasyon. Senp enfòmasyon ou jis transmèt li, men kominikasyon an li fè apèl a posiblite de fidbak de moun ke w transmèt enfòmasyon an, li gon yon echanj ladan li, gon ale vini dè ke w pale de kominikasyon. E kijan ale vini an kapab fèt antre lameri e lapopilasyon? Zouti pou ki pèmèt ale vini an fèt antre lameri e lapopilasyon, strateji pou ki fè ale mennen vini an fèt antre lameri e lapopilasyon. Nan ka de meri ki trè devlope yo, yo menm genyen yon sèvis de kominikasyon anndan meri a ki elabore yon plan de kominikasyon etsetera. Se pa nan nivo sa nou prale nan kad ti pwojè sa ki pilòt la. Nou nan kad ti pwojè pilòt sa nou pwal sèlman. Artikile mwayen pou ede meri a antre an kontak avèk on ansanm de sitwayen apati de zouti teknolojik yo nan komin nan, enpi ede meri a konstwi on zouti pou l prezante tèt li, sa nou rele yon plakèt de pwomosyon. Nou pa ale pi lwen. Men, si n te gen plis mwayen, nou te ka ale pi lwen nan ede meri a elabore yon plan de kominikasyon minisipal, nan ede meri a fè mizannèv plan de kominikasyon minisipal sa a. Natirèlman, ou kab konprann ke yon òganism de la sosyete sivil pa t ap janm gen posiblite pou l pote tout mwayen ke meri a bezwen pou l enplemante yon estrateji de kominikasyon minisipal paske sa pral enplike ke w genyen Pèsonèl spesyalize, moun ki fè etid kominikasyon tankou kòlèg nou Dule, m ap fè ti piblisite a pou li, ki fè etid nan kominikasyon e ki gen posiblite, ki gen konpetans, ki konn kijan pou yo elabore yon plan de devlòpman, yon plan de kominikasyon, kijan pou yo enplemante yon plan de kominikasyon, sa fò w kapab peye l. E answit, zouti ke l pral bezwen itilize fò w kapab mete an plas. Pa egzanp, w ap gade anpil nan meri yo, yo pa menm genyen kouran nan meri yo, yo pa menm gen elektrisite. eh, alò vwa pou yo ta gen òdinatè, pou yo ta gen entènèt, etsetera, donk ki ta pèmèt ke yo kapab enplemante yon plan de kominikasyon nan venteyinyèm syèk sa a, kote ke ou pa kapab fè ekonomi eh, de teknoloji de lenfòmasyon e de la kominikasyon dèk wap pale de kominikasyon. Donk, gon ansanm de misyon ke kominikasyon minisipal la genyen, m pa vle antre twòp nan lèt fen, nan kesyon sa, men ti lèt fen sa yo nou kab gentan wè yo avèk, e nou pral wè yo ansanm avèk pwen fokal kominikasyon yo paske se yonn nan fòmasyon nou gen pou nou fè ansanm avèk yo. Nou kòmanse, nou gen pou nou kontinye atravè gwoup WhatsApp la ke nou gen ansanm avèk yo a avèk pwosesis sa. Donk, se sa globalman m te kapab di w ke ki genyen o nivo de kominikasyon minisipal la. Petèt kesyon ke w apral poze kab fèt ke mwen wè kèk aspè ke m pa t mansyone e ke ou petèt apwofondi aspè ke m te mansyone ki poko apwofondi.
Nan kad entèvansyon w, Mèt Doudou, ou mete aksan, ou fè konnen ke se. Aspè kominikasyon an, se li menm ki ta va a la baz de pwojè sa a. Eske se paske, piske m konnen ke Jiri Medya se yon òganizasyon ki trè pwòch meri yo, ki abitye travay avèk meri yo, eske Jiri Medya te wè yon sètèn feblès o nivo. kominikasyon k ap fèt anndan meri yo ki pèmèt ke lè nou abòde aspè enstitisyonèl la kote ke dèfwa pou lameri fè dè bagay, dè aktivite kote ke li bezwen defini dè estrateji ki kapab pèmèt ke yo fè ranmase resèt, ranmase lajan. Men le fèt ke genyen on absans, gen yon feblès o nivo kominikasyon kominal la, eske se ta sa ki ta a la baz de on ansanm de pwoblèm ki fè ke jiska mentnan ke anpil nan meri yo poko ka pran wout devlòpman an? Merci anpil Mèt Eddy pou kesyon sa a ki pwal pèmèt ke nou wè yon aspè ke nou pat mansyone nan premyè pati lè n tap pale de kominikasyon minisipal la poukisa nou te chwazi gade kijan n ka ede ranfòse kapasite meri yo nan sans sa a. Efektivman son konsta n te fè. Alò avan m reponn kesyon an Mèt Eddy pèmèt mwen souliyen sa. Entènot yo, oditè yo pap wè sa men entènot yo ap wè ke mwen chanje mikrofòn. Ekip ki nan stidyo Resid la, genlè ekip la pa jwe. Yo pa t twò satisfè de mikrofòn nan byenke mwen m santi sa t ap mache byen. Yo deside chanje l. Mèsi mesye, anfòm. E nou nou te konstate nan kad echanj nou avèk meri yo ke efektivman gon bezwen de ranfòseman an tèm de kapasite pou yo kominike.

Kisa nou rann nou kont? Nou rann nou kont ke pou yo fè transparans fòk yo kominike. Pou yo kominike fòk yo gen estrateji, fòk yo gen zouti. Transparans lan vle di pataje le maksimòm de enfòmasyon sou jesyon yo avèk popilasyon an. Redevabilite a, redisyon de kont lan vle di al rann kont a popilasyon an men tande popilasyon an tou. E sa enplike laspè konsètasyon sitwayèn. Laspè konsiltasyon sitwayèn. Men tout sa a ki rantre osi nan patisipasyon sitwayèn, twazyèm prensip nan, yo pa ka fèt si manm meri a pa genyen lè bòn strateji e lè bon zouti pou ke li kominike avèk sitwayèn e sitwayen anndan komin ke yo ape dirije a. Donk, nou te fè konsta sa a e nou di ke nou pa gen mwayen pote tout repons nan, jan m te souliye toutalè a.

Lòske w gen yon ansanm de sitwayen, de sitwayèn nan komin an, ki santi yo konsène pa devlòpman komin an, ki santi yo konsène pa lavni de la komin, ki santi yo fyè de komin lakay yo, enpi yo deside yo ap jwe wòl anbasadè pou komin yo, y ap ret an kontak avèk lameri, y ap eseye rasanble le maksimòm denfòmasyon posib sou òganizasyon e fonksyònman komin an, pou yo menm yo kapab kontribye pou fè pwomosyon l, pou al vann li, pou al prezante l ayè. Sa se yon gwo zouti. E apa gras a teknoloji de lenfomasyon da kominikasyon yo, via rezo sosyo notaman WhatsApp e Facebook, meri a ka rete an kontak de manyè konstant a pe de frè. Pa bliye ke meri yo bay an gwo mwayen. A pe de frè, pwiske se pa de bagay ki koute lajan vrèman, depi ou fin peye koneksyon an, ou bon, pou yo kapab rete an kontak avèk rezo sitwayèn e sitwayen sa yo. Dezyèm zouti a, se ede n ap ede yo konstwi ansanm sa n rele yon plakèt de pwomosyon, yon dokiman, ki prezante komin nan nan tout aspè li, ki bay enfòmasyon ki pi krisyal, ki pi enpòtant yo, ke yo kapab pataje avèk yon envestisè potansyèl, yon òganizasyon ki vle kolabore avèk yo, dè enstitisyon ki vin vizite komin nan, yon pèsonalite enpòtant ki vin vizite komin nan, oswa yon sipèsta, pa egzanp, ki ta pase nan komin nan, vin vizite komin nan, yo remèt li zouti sa a. E kise, yon jou, sipèsta sa a, antreprenè sa a, kapab panse a vin fè yon envestisman, paske li te wè ke te gen tèl potansyalite ki te mansyone anndan. Zouti sa ke yo te remèt li, ke li te pran tan l t ap li, l ap al pran komin nan oserye tou paske komin nan li gen yon zouti ki prezante l. E finalman, twazyèm zouti a, se sa a ke nou ap fè la a. Emisyon ke n ap anrejistre la a. N ap anrejistre yon emisyon konsa pou chak komin patenè yo. E la nou nan dezyèm edisyon ki rezève, ki mete a lonè lakomin de Pinyon, yon komin ki chaje potansyalite. Nou envite entènot yo swiv emisyon sa jiska la fen, nou envite oditè yo swiv emisyon sa jiska la fen, kote ke envite w yo, mèt e di, pwal prezante ansanm de potansyalite ki genyen nan komin Piyon an. Vwala pou ki rezon nou te fè chwa kominikasyon minisipal la, donk nap bay yon ti boustè nan kesyon kominikasyon minisipal la, e ki sèt, si Jouri Medya rive mobilize resous, par la swit, nou menm nap ale pi lwen nan akonpaye meri yo pou yo devlope yon plan de kominikasyon. akonpaye meri yo pou yo mete an plas de zouti de kominikasyon e petèt ale pi lwen, rive konsevwa yon zouti, san m pa vann mèch la, yon zouti ki pèmèt ke tout kòm yo kapab itilize zouti sa, menm si Jouri Medya ap jere zouti sa pou yo, itilize zouti sa pou ke yo kapab mye kominike avèk lè popilasyon e an se sans mye oryante lè devlòpman.
N ap raple w, w ap swiv emisyon Konnen Komina w, Kore Komina w, ki se yon inisyativ Jiri Medya nan tèt kole ak IRI. W ap swiv dezyèm edisyon emisyon sa a ki genyen 2 pati ladan l. Nan premyè pati a, nou t ap eseye wè avèk Mèt Doudou Abdonel ki se Direktè Egzekitif Jiri Medya. Aspè, Enpòtans kominikasyon minisipal la Ki wòl kominikasyon minisipal la jwe nan kad devlòpman lokal, nan kad gouvènans? E Mèt Doudou te fè vrèman yon trè bon rale sou dosye sa a. E nan dezyèm pati a, nou pral genyen de envite, de envite se ki se direktè. Meri, piyon an avèk yon anbasadris ki pral la, ki pral brase lide, ki pral pale de an gwo de komin piyon, ki sa komin sa gen ladan l, ki pwofil komin sa, ki istwa li, ki aspè jewografik li, ki sa l gen ladan kòm potansyalite e ki prensipal defi e nou pral wè tou yon pwofil de administrasyon kominal la nan kad. emisyon sa donk mèt doudou e nou sanse rive nan fen premyè pati emisyon sa si ou ta genyen yon dènye mo men sitou nou vle wèl nan ki sa kap rete pou komin piyon aprè pwojè sa.
Mèsi anpil pou kesyon sa Mèt Eddy, mwen vle remèsye ou pou sa e remèsye egalman entènot yo, oditè, oditris yo ki tap swiv nou jiske la. Fòm diw ki son trè bèl kesyon ou poze, kisa kap rete pou komin Piyon menm jan avèk tout lòt komin yo? Gen 3 bagay esansyèlman kap rete. E nan 3 bagay sa yo map di la, nou pa menm mete kapasite kap ranfòse lakay aktè yo ke nap travay avèk yo a, kap kolabore avèk nou an, keseswa. Les cadres de la mairie ke nou rele des points focaux en communication municipale ke nou ap bay oryantasyon nan itilizasyon zouti teknolojik yo e nan kesyon kominikasyon minisipal, estrateji e zouti kominikasyon minisipal. E nou pa pale de sa lè nou di twa bagay k ap rete yo. Nou pa pale de fòmasyon ke nou ap fè pou rezo danbasadè yo sou òganizasyon, fonksyònman e konpetans. meri yo, paske kolektivite minisipal yo, paske se yon de bagay ki enpòtan pou moun nan konnen. Si l pa konnen, gen de bagay l ap al mande meri a ki pa pou meri a, gen de bagay li p ap ka ede meri a si l pa konnen ki sa egzakteman meri a gen kòm travay. Nou pa pale de sa kòm kapasite ranfòse. Sa k ap rete odela de fòmasyon sa yo ke n ap fè a, se 1 rezo danbasadè. E kite m di w sa a se yon richès. Rive genyen yon ansanm de sitwayèn ou de sitwayen nan yon kòmin ki genyen. On on on antouzyas pou yo kolabore avèk otorite yo pou fè komin nan avanse e rive genyen yo reyini ansanm sou yon e e e gwoup watsap, reyini ansanm nan yon rezo apati don paj fesbouk pou yo ap pataje ni sou e e sou rezo sosyo yo ni nan nan kad e e relasyon entèpèsonèl avèk kontak ke yo genyen, pataje enfòmasyon konsènan lèzanje de devlòpman de la komin, sèt yn richès. Se de moun ke, se de resous ke meri a kapab konsilte a tou moman, a pe de frè, pou kapab gade sa yo panse de tèl pwojè, sa yo panse de tèl ide, kisa yo ta pwopoze. Se sa nou rele konsètasyon an. Konsètasyon an vin fasil, konsètasyon sitwayèn nan ap vin fasil avèk rezo sa a. Rezo anbasadè a, pou nou menm se premye bagay k ap rete. E nou ankouraje tout anbasadè yo ki deja reponn nan premye gwoup sa a. Pou yo yonn, yo chak, yo envite de, twa, kat, senk lòt zanmi yo rejwenn rezo a. Pou ke rezo a vin genyen le maksimòm de sitwayèn ou de sitwayen nan chak kòmin yo posib. E kòm n ap pale avèk kòmin Piyon patikilyaman jodi a. Pou gen le maksimòm de Piyonè, de Piyonèz ann Ayiti, ann Ewòp, ann Amerik di Nò, ann Amerik Latin, ann Repiblik Dominikèn, dan Lakarayib, ki rejwenn sa e k ap mete lide yo ansanm, mete efò yo ansanm. pou ede konstwi komin nan, pou ede fè komin nan devlope. Dezyèm bagay k ap rete, se yon zouti de kominikasyon minisipal estratejik. Se sa n rele yon plakèt de pwomosyon, yon kat de vizit. Fò n di ke san n pa fè djòlè, se 9 komin sa yo n ap travay avèk yo a k ap premye gen sa an Ayiti. Donk, yon plakèt de pwomosyon nenpòt ki vizitè resevwa, nenpòt ki. potansyèl envestisè, potansyèl patenè, yon pèsonalite enpòtan ki an vizit nan komin nan pou pase l dokiman sa a, enpi li ale avè l dokiman sa a di l kisa komin sa a ye, kisa komin sa a genyen kòm potansyèl, kisa l genyen kòm defi osi a adrese, e ki kote, nan ki nich, nan ki kreno potansyèlman li kapab kolabore avèk komin sa a, ki kote li ka vin envesti nan komin nan. Twazyèm sa k ap rete, se zouti sa a n ap konstwi la a, se emisyon sa a. Emisyon sa ki son zouti de pwomosyon de komin nan, ou pral resevwa DG e meri Piyon an la, ou pral resevwa yon anbasadris nan rezo anbasadè Piyon an la kòm echantiyon de rezo sa ki pral vin pataje avèk piblik la, avèk oditwa la sa yo konnen de komin Piyon pou yo prezante komin Piyon, sa yo konnen de potansyalite Piyon, sa yo konnen de sa ki kapab atire moun a Piyon ebyen koute. E zouti sa a l ap rete. L ap rete non sèlman nou ap ki gen anrejistreman yo ki ap disponib pou lameri men li ap sou rezo sosyo yo notamman sou paj fesbouk Joyo Media e tout patenè yo ikonpri meri yo y ap disponib sou sit Joyo Media yo ap egalman difize sou diferant stasyon de radyo nou gen yon radyo o nivo rejyonal.

Chak grenn emisyon ki konsène yon komin, li difize egalman sou yon radyo lokal anndan komin nan otan k posib. Donk, sa a se yon bagay ki ap rete pou komin yo pou ke yo kapab avanse nan yon meyè posibilite dechanj avèk sitwayèn e sitwayen nan komin yo, avèk osi posibilite pou ke sitwayen e sitwayèn k ap viv nan chak komin sa yo a, yo pi byen konnen komin yo, e menm di odela osi, pa egzanp. Lè emisyon ap difize e ke ou genyen de moun ki nan lòt kòmin ki swiv li, sa ap ba yo de egzanp, de modèl, sa pou yo fè nan kòmin pa yo tou. E nou espere, se sa nou espere ke Juri Media kapab jwenn resous pou ke li al etann pwojè sa a, ki son pwojè pilòt, son eksperyans pilòt, etann li a dot kòmin dan le departeman di Nò, dan le departeman di Nòrès e poukwa pa dan lèzotre departeman jiskaske tout kòmin nan peyi a kapab dote de zouti stratejik de kominikasyon sa yo.

Emisyon sa se yon inisyativ Jouri Media nan tèt kole avèk IRI. Emisyon sa li menm li la pou kapab ranfòse kominikasyon kominal komin yo epi fè pwomosyon yo epi tou eseye mete aksan sou ansanm potansyalite komin sa yo genyen yon mannyè pou yo kapab wè kòman yo kapab rive pran wout devlòpman. Jodi a nan kad dezyèm emisyon an. Nou pral resevwa 2 kad ki soti nan komin Piyon. Tou dabò nou genyen direktè meri komin sa a ki se Jean Emmanuel Calix. Donk n ap di l bonswa, byenvni nan emisyon sa a. Bonswa, kòm vou zave di se Jean Emmanuel Calix.

Nou m vin gen plas non sa a ki se Direktè Jeneral de la Mairie de Pignon.
Merci Directeur, nap resevwa dezyèm envite a ki se Madame Césaire Bermith. Madame Césaire, byenvini nan emisyon sa a.
Merci, bonjour Mesye Eddy, kòm ou deja di l mwen menm se Bermith Césaire, yon piyonèz. Se yon plezi pou mwen pou m patisipe nan emisyon Konnen Komina w, Kore Komina w ke Jiri Medya ansanm avèk IRI ap fè nan moman an la. Madam Césaire ou se anbasadris, donk èske rapidman ou kapab fè yon ti prezantasyon de ou menm pou piblik la?
Kòm mwen sot di l deja, mwen menm se Bernite Césaire, yon piyonèz, se yon enjenyè Agwonòm, mwen menm m bay tèt mwen kòm anbasadris pou m ka vin e kolabore ansanm avèk lamèri pou m ede pou m fè pwomosyon pou m ede komin piyon avanse pou l rive pi wo. Mèsi,
komin piyon se yonn nan komin ki twouve l anndan depatman nò peyi dayiti. Direktè rapidman Eske yon moun ki pa moun piyon ki tande pale de piyon ki imaj rapidman ke moun sa kapab mete nan lespril ou di mwens kòm mak fabrik ki pwovoke yon bagay ki kapab atire moun lè w pale de piyon?
Bon piyon je dirè li paka genyen 3 gwo pilye ki make piyon.

ajoute kelke mo?
Wi efektivman jan DG mèri an di l la, li bay 3 gwo bagay ki gen piyon, men mwen menm m vle ajoute e gildiv yo paske se yo k ap pwodui kleren. Paske si yon moun pral vizite piyon apa de lopital byenfezans epi ayewodwòm nan plas piblik la, men l ap toujou di w konsa ke bon yo di m ke piyon s on kote ki bay bon kleren, E li gen Sen Michèl ki fè yon kleren ki rele Nazon, men Piyon bay yon kleren ki rele Vennde Vennde. Sa vle di si yon moun ap vini Piyon, li p ap pa di w ke m ap vin Piyon men m vini pou m bwè yon ti kleren. Ok, se enpòtan. Donk, an nou eseye wè aspè istorik Piyon. Èske avan Piyon.

Ak Fiat la, e selon definisyon ke nou nou pa twò renmen, se ak kote yo te konn e te konn gen plis, e te konn gen pye bwa, te konn gen gen zannimo. E Piyon elve o ran de komin an 1925, selon lè enfòmasyon rekeyi pa lè zansyen. An 1925, Piyon elve o ran de de komin e premye majistra nou te genyen,

Epi tout zòn sa yo vin rantre nan vil la, donk deja an efektif, popilasyon an sanse ogmante.
M ap ajoute pou m di ke, apre non Atfiat la, li vin gen non Piyon an, se akoz yon machan franse ki te rele Guillaume de Pillon, ki te vin abite nan zòn nan. Vè lane 1699 e se konsa Piyon vin pote non komin e Piyon e ki kòm deje a sot di l ki vin elve o ran de komin an 1925 men vil sa li menm li te fonde e te rekonèt pa leta ayisyen an 1890.
Ok. Mentnan an nou abòde aspè jewografik Piyon. Pou yon moun ki pa konn piyon, kòman nou kapab sitye piyon epi tou sipèfisi piyon? Donk pale nou enpe de aspè jewografik piyon. E trè byen, e piyon si w soti o kap ayisyen ou pase dondon ou pase sen rafayèl apre sen rafayèl ou deja rantre piyon. Wap jwenn yon seksyon kominal ki e la premyè seksyon ki se Savanèt epi ou rantre Pinyon. Pinyon se yon yon reprezante yon ak santral sou soti ench sou soti ench pato santral depatman di sant ou pral okap ayisyen ou jwenn Pinyon nan mitan. Lòpinyon ou ou ka ale Laviktwa, Rankit, jiska Wanament. Ou ka ale Sen Rafayèl pou vin Okap. Sou Pinyon ou ka ale Sen Michèl fasil e gras a 2 wout an tè bati. E otrefwa nou te gen 124 kilomèt kare 49 men mentnan ke nou poko mezire se plis ke sa jan m te di nou an.

Mwen ka Mwen ka ajoute pou m di ke kòm DG a sot di Piyon se yon komin transvèsal donk li gen limit li nan nò avèk komin Sen Rafayèl e Bawon, nan sid avèk komin Ench epi Mayisad, nan a lès li gen l avèk Rankit e Laviktwa epi a lwès li gen limit li avèk komin Sen Michèl de Latalay. Kòm DG a te gentan di l, li te ba l yon sipèfisi, men selon dènyè done kolekte pa IHSI an mas 2015, li ta va releve ke piyon gen yon sipèfisi ki se 40 pwen, 140 pwen 41 kilomèt kare, e ki gen yon popilasyon de 43263 abitan pou yon dansite de 308 abitan pò kilomèt kare.
Merci mentnan se ki prensipal potansyalite komin piyon se kisa komin piyon genyen kom resous ke si nou eksplwate yo li kapab pèmèt ke komin sa li pran tout bon vre chimen devlopman.
E prensipal kilti nou menm menm se e kòm vyen de di e madam Bènit se kann nan. Kann nan transfòme an siwo, yo vann siwo a. Siwo, si moun nan pa vann siwo a, li transfòme siwo a an kleren. E jan madam Bènit te di a 22 22 ke ke nou konsome, nou fè e eksplwate. Men gen moun ki eseye. ki eseye pran kleren e transfòme an alkòl, an alkowòl ke li vann avèk dè enstitisyon kòm lopital Byenfezans a Pòtoprens. E nou gen yon anpil gildiv nan zòn nan. Donk nou panse ke si nou ta. Jwenn yon fason pou nou transfòme kleren an. Nou ta di nou ta fè ti wonm, nou ta fè kèk lòt bwason ke nou ta rive ekspòte, Piyon tap gen yon devlòpman ekstraòdinè. M ka ajoute pou m di ke nou gen yon mini sistèm dirigasyon tou. Menm si l pa gwo, kontrèman a de komin ki gen prensipal sous yo ki se agrikilti, Kontrèman a yo menm, nou menm nou gen yon sistèm dirigasyon, nou panse si sistèm sa ta vin valorize, donk l ap ka irige plis ekta, lè sa n ap vin gen yon kapasite agrikòl ekstra nan komin nan, sa ap pèmèt ke komin nan ale pi lwen toujou.
Eske komin Piyon pa genyen de sit? touristik eske li pa genyen an fèt dè zòn petèt ki te jwe yon wòl enpòtan swa nan istwa peyi sa a?
Bon nou genyen nou genyen kèk sit e tankou sodo anba gwap ki se nan dezyèm seks e nan premyè seksyon e savanèt nou genyen kèk gwòt e bouòk. kèk gwòt ke moun konn vizite. Apa sa, e nan epòk 26 septanb, nou gen la Notre Dame, ki se la Notre Dame du Bon Secours. Moun yo frekante zòn sa anpil, an matyè de mistik, de remèsiman, de byenfè sen an fè pou moun sa yo. Apre sa nou gen Mòn Pinyon. Nan mòn Pijon nou gen kèk gwòt ke m poko vizite, kèk tou ke m poko vizite, kèk gwòt ki gen kèk wout ki travèse, ki travèse e mòn yo. Paske e sou Pijon wap wap gade, wap wè plizyè mòn, plizyè mòn ki genyen e kèk byenfè, kèk byenfè natirèl.
Madame Bernite, vous voulez ajouter? Bon, sa ke mwen menm m ta vle ajoute apa de e gwòt yo e ki sot pale, e nou toujou tande e kòm si moun ki rete nan premyè seksyon yo toujou di anba mòn nan gen yon karyè sab, yon min sab. Sa vle di donk nou pa, m pa, kòm, kòm m jèn, m gen dwa pa, wi, m pa ka konnen èske se vre, men tou, e, nan zòn gwap rivyè ki travèse, e, e, vil lan, gen anpil sab tou, m panse ke si yo ta va jwenn yon mwayen pou yo ta va eksplwate sab sa yo, donk, sa ka bouste komin nan.
Sit. touristik istorik ke nou gen yo eske yo eksplwate eske yo pèmèt ke meri a rantre lajan
non sit sa yo se de sit ki sanse pa eksplwate men ki la e pafwa moun fè kèk vizit nan yo men se de vizit benevòl. Meri a pa sanse ranmase e kòb, pa sanse e fè yon ti yon benefis de sit sa yo.
Ou vle ajoute? Non, non. Ok. Mentnan, eske nou kapab pale de defi, ki jan de defi ke komin Piyon ap fè fas? ki pèmèt ke jiska mentnan nou pa rive pran tout bon vre wout devlòpman an?
Defi, defi nou genyen pinyon e malgre tout enfrastrikti ki genyen, nou poko rive sansibilize popilasyon an pou yo peye taks nòmalman a savwa CFPB e pèmi de fonksyònman e eksetera. Donk nou pa rive sansibilize popilasyon an, nou pa rive montre yo, nou ta di kontrend yo peye, peye taks pou peyi a ta devlope plis. Answit, gildiv yo, donk sa gen anpil tan. Pli de pli de 12 an, 12 a 15 an, depi ki l divi ou pa penye, ou pa peye e taks, e sa fè nou manke resèt. Kèk kèk patant ki fèt, kèlke ra patant ki fèt. Men gil div yo si vou m pèmete, gil div yo se atravè la DGI, se la pwoblèm nan chita, donk nou tante plizyè fwa pou nou te redui dèt ke moun yo gen, dèt fiskal yo genyen, pou nou te pati su de nouvèl baz, men sa poko rive konkretize.

Direktè, kòman kominikasyon meri a ye avèk sosyete sivil la, avèk aktè yo? Eske nou gen yon bòn kominikasyon? Eske si nou amelyore estrateji kominikasyon nou, nou sansibilize yo, eske nou pa kapab rive, m pap di kontrent, men kanmenm nou pa ka rive avèk yon fòmil pou nou kapab pèmèt ke yo gildiv yo, yo peye lajan ki kapab pèmèt ke meri a rantre plis kòb pou kapab fè devlòpman komin nan. Trè byen.
E gildiv yo, pwopriyetè yo, yo te ka peye. Men m'ap eksplike ou sa k rive piske gen dèt. La DGI santral poko pèmèt nou rive jwenn gildiv yo pou nou, pwopriyetè yo, pou nou sansibilize yo, pou nou di yo, bon vwala, ou te dwe 10 ans ki vo X lajan, nap fè w peye 2 ans epi pou rituel la pou pou routine nan kontinye. Donk sa poko rive fèt. Men je dirè a 60 pou 100 la bonne volonté est là du kote de pwopriyetè de Gildiv pou yo akonpanye leta nan peye ti taks. An ski a tre a la kominikasyon don ou sot pale la,

Donk e nou panse nou panse ranfòse kominikasyon an e answit opere dè demach opwè de leta santral donk avèk DGI pou nou wè kòman nou ka regle pwoblèm gildif sa ki jiska pwezan nou poko kapab rive nan yon teren dantant avèk pwopwiyetè yo pou nou wè si na tire e kèk taks nan men yo. Sa m ka ajoute, se ke si nan komin nan nou ta rive gen yon plan d'urbanisation, m panse ke l ap ede nou anpil. Epi tou kòm nou a l'ère de la technologie, si n ta vin rive gen yon sòt de modènisasyon ki fèt o nivo de gildiv yo, Piske akoz de gil div yo vin gen yon koup abiziv de zab, la a m panse ke si nou vin gen modènizasyon sa la, menm gil div yo ka vin transfòme an enstitisyon ki ta va ofri travay a kèk moun, donk lè sa a m panse ke nou ka kwape fenomèn debwazman an. Mèsi, mentnan an nou eseye abòde aspè pwofil administrasyon kominal la. Kòman.

Ou genyen direksyon jeneral ki gen yon moun ladan, ou gen sèvis kontabilite ki gen yon moun ladan, ou gen sèvis fiskalite ki gen 3 moun ladan, ou genyen yon sèvis e responsab dekipman e answit e sosyo kiltirèl. E sosyo kiltirèl la e genyen 2 moun ladan.

Plu ba a l'administration ou jwenn nan meri a si ou ale wap jwenn yon resepsyonis ou gon mesaje e answit yon menajè ki asire la pwopwete di batiman.
E kòman an fèt nou fè pou n fonksyone? A kote de kontribisyon ke leta santral la ban nou men eske ansanm de Resèt ke nou fè anndan komin lan, eske vrèman li pèmèt nou kouvri ansanm de depans yo?
Bon, resèt yo pa pèmèt nou kouvri depans yo. Nòmalman DGI, DGI ramase, ramase kontribisyon pou nou, yo depoze l o kont, o kont de la brh, e brh a volonte. Depoze pou nou resèt yo nan kont meri a. Lè DGI ramase kòb yo, yo pa depoze dirèkteman nan kont meri a. Se yon pwosesis e ou ekri brh pou fè virman pou ou. Men an tèm de resèt yo, se alokasyon, se alokasyon di mik ki ede nou avèk resèt kominal yo ki fè meri a fonksyone. a travè a travè lè ribrik di bidjè. Donk pou fon depans, fò w swiv e prensip kontabilite, fò l te prevwa nan bidjè a, fò l gen ribrik pou li, fò l gen lajan ki desène pou li pou fè depans lan.
Donk nou rive nan fen emisyon an. Tou dabò n ap kòmanse pa madam Bernite. Si ou ta genyen yon dènye mo ou ta vle ajoute, se kisa l ta va ye? Dènye mo ke m ap ajoute, m ap felisite Jwi Medya avèk IRI ki pran inisyativ sa. E kòm komin Piyon, li menm li gen yon plan de devlòpman ki disponib ladan l, ki te fèt nan dat 20 septanm 2020. Donk, m panse ke de zouti sa yo pral pèmèt ke anbasadè yo jwenn plis angouman pou yo aktive. E kominikasyon yo menm ansanm avèk mèri a pou avansman komin nan. Mèsi direktè, mo de la fen? E le mo de la fen e donk n ap remèsye e Jiri Medya IRI e avèk sè patenè donk ki sanse ap ankadre meri a nan sans sa nan e a atravè e yon pwojè ki rele.

Nou ankouraje yo toujou pote kole ak meri a pou k ansanm nou nou fè pi gwo pa pou ke Piyon toujou rive nan grand echèl pou ke toujou Piyon toujou plase nan yon ran ki pi gran. Mèsi bokou.
Emisyon Konnen Komina w, Kore Komina w, dezyèm edisyon rive nan bout li. N ap raple w ke emisyon sa a se yon inisyativ Juri Media nan tèt kole avèk URI. Emisyon sa a li la a l ap fè pwomosyon pou diferan mèri ki anndan depatman Nò a, notamman 9 meri ke m pral site la yo, puiske se 9 meri sa yo ke n ap fè dè emisyon pou n kapab. Vann sa ou genyen kòm resous, kòm potansyalite pou n kapab pèmèt plis moun konnen komin sa yo e pou n kapab konprann ke ansanm de potansyalite ke yo genyen yo ki pa eksplwate e ke si nou rive tout bon vre nou eksplwate yo donk komin sa yo yo kapab pran wout devlòpman. Komin sa yo se tou dabò se Lenbe, Ba Lenbe, Pòmago, Pilat, Milo, ak Piyon pou depatman Nò. Pou depatman Nòdès, se Opèch, Sent Suzann ak Valyè. Donk, mèsi pou tout moun ki t ap swiv emisyon sa a, keseswa ann Ayiti, atravè lemond. Donk, nou la pou n rankontre nan pi pwochèn edisyon.